Mwen se yon veteran de lame amerikèn. Se te tout yon plezi pou m te rankontre avèk pastè a Washington pandan te gen yon mach. M gen kèlke bagay m vle mansyone. Premyè kesyon m gen pou pastè yo, èske nou idantifye. Nonb de veteran de lame amerikèn, kanadyèn, la Frans ki se ayisyen a travè le mond ki prè pou bay sèvis yo men pandan se tan yo pa jwenn yon moun ki pou fè apèl lan ki pou gide yo. Avèk sa, mwen garanti w. Mwen menm, m fè tan mirak. Si w fè apèl avèk veteran de lame sa yo, ba nou 2 semèn, m ba w Ayiti klè e pa gen dwa janm gen pwoblèm sa a.
Bon, ou wè, ou wè sa frè Himmler di la a? Se gwo koze wi. Alò pou n al pran wont nan men.
Kenya. Nan men Kenya, nan men, nan men Sendomeng, nan men peyi sa yo konsa, alò ke nou genyen pwòp moun pa nou. E si nou fè yon resansman, e se poutèt sa ke bagay lan fò l fèt nan deliberasyon demokratik. Èske nou la? Fò nou pale ansanm. Se pa yon moun k ap vini tankou 1 lidè ki sè tou. Non! Nou vle ke se le pèp. La konesans ki bò l ye nan mitan pèp la. Se nan mitan pèp la. Se la nouvèl apwòch la. Pou nouvèl Ayiti an nou di konesans lan nan mitan pèp la. Si nou fè yon resansman de tout veteran sa yo. Epi nou di men nonb de veteran ke nou genyen. E men sa yo prè a fè e nou menm nou vle finanse veteran nou ou konprann nap finanse veteran nou epi nap di epi nou nou fè dè kanpay nou fè dè kanpay de kominikasyon pou nou di ke poukisa Kanada blokel poukisa ke Etazini blokel poukisa ke Pari blokel nou pa mande pou Ameriken al mouri pou nou nou pa mande pou Kanadyen al mouri pou nou nou pa mande Fransè al mouri pou nou Nou gen moun e nou gen kòb. Konnen se kounye a hein. Nou gen moun e nou gen kòb. E si nou deside e pou wè lè lè n pral pran lari konsa, pèp kanadyen ap kanpe avèk nou. Pèp ameriken ap kanpe avèk nou e yo ka fè presyon sou gouvènman yo pou di ke poukisa nou bloke yo, yo gen moun e yo Gwo koze wi. Map di yon bagay aktyèlman pastè. Nou menm n pa bezwen kòb Bon, antanke yon veteran, m gen salè mwen regilyèman chak mwa. M pa bezwen yon peni. Lajan n ap ranmase a, nou mèt sere l. Paske m ap ba w yon egzanp, nou te sèlman bezwen douz nèg pou n al chache Bin Laden. Se pa gang ki pa gen antrenman ke m pa ka pran nan 24 è tan. E mwen menm nan moman sa a, si ou pèmèt mwen, m fè apèl a tout veteran de lame ki vle ede peyi yo e m mande yo pou yo sonje yon sèl bagay de zansèt nou yo. Tousen Louvèti a di, an me ranvèsan,

Nou menm Ayisyen k ap viv a la dan la dyaspora, fò n pran responsabilite nou tou. Paske nou menm, li la a, lè nou isi nou swiv tout lwa. Nou rive èpòt la, nou swiv tout lwa. Kon n rive èpòt Pòtoprens lan, polisye a kanpe la. Loske ou konnen ou pa tap kab fèl isi, se pou ou aprann respekte tèt ou de mwayen pou fè lòt moun respekte. Paske granmoun lontan te toujou di nou, Celui qui veut son respect se le procure. M pa bezwen etranje fè pou mwen menm. Map viv etran e m tap viv Etazini, m deside pou m retounen nan peyi m. Kèlkeswa mwen wè chanjman an, m pa gen pwoblèm. Men, m ap kontribye a chanjman an, kèlkeswa sikonstans lan. Menm si se gran gran pitit mwen, gen twòp Ayisyen la a, gen dwa genyen nan sal la la a, ki te fè envestisman nan otèl, nan tout kalite aktivite ann Ayiti, men yo pa ka menm ale pou y al vizite yo. Men swayon serye, chita la a, fè rankont sou rankont, men pandansetan, Kon ou fin fè rankont lan wal lakay ou ou bwè du vin ou ou manje fomaj ou fè tout bagay epi ou chita wal nan men soyons sérieux il est temps pou nou fè te gon yon revolisyon an Ayiti men kounye an nou gon yon revolisyon sikolojik ki pou fèt Paske fò n pran konsyans. Nou chita n ap di blan ap detwi nou, m pa wè blan ap touye frè ak sè nou, m pa wè blan ap rele bwa kale. Se pwòp nou menm k ap detwi tèt nou. Men kounye an, ou wè m rele a tout veteran de lame atravè lemond ki se Ayisyen. Ki dènye fwa nou menm ki isi yo mande, reklame dwa nou pou n al vote Pou n al vote nou pa bezwen al an Ayiti se Ayisyen w ye al nan anbasad la fè yo ba w aksè pou w vote
yo pap ba w paske w pa mande l. Donk nou di yon gwo mèsi gwo mèsi a Himler a mesye Himler e sa son bagay nap note l nap note l paske m ta renmen nou byen konprann sa kap pase la ou wè si nou fè yon resansman de tout paske e m tap swiv emisyon sa lè al chèche Bin Laden Se pou yon pakèt moun galoje bèn ladan. Ok. Ou konprann? Donk, èske nou pa kapab fè yon resansman de tout veteran nou yo pou n pwopoze solisyon pa nou? E kan nou di nou gen moun, nou gen kòb, kòb la si nou bezwen achte armeman, achte ekipman, donk se nan sans sa nou di nou gen moun e nou gen kòb. Èske nou klè sou sa? An nou repete l ankò zanmi nou. Nou gen moun, nou gen kòb. Nou gen moun, nou gen kòb. Donk. Lè sa a, devan lopinyon entènasyonal, nou pa kanpe an mandyan. E mesye sa yo k ap bloke sa k ap pase an, ebyen nou kapab mete yo anfas pwòp popilasyon yo epi demaske yo, fè yo pase pou sa yo ye. Ou konprann? Demaske yo epi fè yo pase pou sa yo, fè yo pase pou sa yo ye. Donk, sa se yon bagay ke Himmler voye lanse apèl la. N ap fè apèl la a tout veteran. Ou menm tou si w konn veteran, fè apèl la a tout veteran. N ap monte yon lis de tout veteran nou yo ki o Kanada, ki o Zetazini, ki an Frans, ki an Ayiti, nenpòt kote yo ye pou nou monte yon lis e pou nou di ebyen nou voulons prendre en main notre prop seku rite e nou kapab finan finanse l nou menm.